Bon, nan video sa, yon video map fè trè rapid pou nou, paske pou moun ki vle antre nan biznis yo, mwen vle fè n chonje ke Black Friday ap vini. Black Friday ap vini le 29 Novanm. Paske le 29 Novanm, moun yo ap achte anpil, anpil. Si w ap gad sou YouTube, ou wè istwa Black Friday, w ap wè moun yo toujou achte, achte yon pakèt, yon pakèt pwodwi. E lan Black Friday, m toujou pwofite Black Friday pou m achte pwodwi paske w ap jwenn yon pakèt pwodwi an liy sou AliExpress, sou Amazon, tout pwodwi sa yo, yo vin bay yo a mwatye pri. Ou menm ki vle antre lan biznis, achte. Pwofite Black Friday lan pou ka achte pwodwi sa yo apre pou w ka revand. Wè, menm lan dropshipping, lan dropshipping, ou ka vann anpil, anpil, anpil pwodwi. Epi tou, sa ki pi bon an, 29, le 29, se lè pèy majorite moun, paske nan tout peyi, se lè pèy moun yo, paske chak nan tout peyi yo moun gen moun ki touche, m kwè nan majorite peyi touche chak 2 semèn. Epi se lè pèy, sa vle di, depi moun nan li menm se pèy li, kòb lan tonbe sou kont li, li tonbe sou kanè l, li gen kont lan, tout sa l wè se achte. Nou menm ki vandè, nou ka pwofite sa, epi nou pwofite Black Friday le 29 pou nou vann, pou nou achte tou, oubyen pou nou revann aprè. M ta konseye nou, Pwofite Black Friday lan pase se yon sèl yon sèl fwa nou jwenn opòtinite sa nan chak ane. M ta konseye w pa kite opòtinite sa ale paske w ap regrèt li. Ale achte pwodui anliy pou ka revann. Pwofite Black Friday lan. Epitou si w pa konn dropshipping, Kouri aprann dropshipping paske se la ou pa menm bezwen achte pwodwi yo. Ou jis kreye paj web ou, ou pran pwodwi ki sou AliExpress yo epi w vann yo epi wap fè yon komisyon. Ou mete pwòp pri w epi wap fè benefis pa w san w pa menm gen pwodwi an, san w pa menm achte pwodwi an, san w pa menm touche pwodwi an, san w pa menm bezwen fè livrezon. Pwofite Black Friday la. Tchaw! Bon, gen yon pakèt moun ki di m konsa yo ta renmen antre nan dropshipping nan, men kou yo vann twò chè paske moun ki bay kou nan dropshipping nan, yo vann kou yo antre 500, 800, menm 1000 ka, menm 1000 dola. Epi gen yon pakèt moun ki di kijan mwen te ka fè pou m ede kominote ayisyèn nan. Bon m deside map pran enpe nan tanm poum ka kreye yon kou dropshipping pou nou, yon kou o konplè map kreyel map montre nou kijan poun kòmanse kreye paj nou an, kijan pou nou anrejistre, kijan pou nou chèche pwodwi, kijan pou nou met pwodwi, map montre nou tout nèt, map montre nou menm plis bagay menm paske m anvi ede kominote ayisyèn nan. Map mete pri an jous 50 dola dekwa pou nou ka gen posiblite pou nou ka achte kouran paske gon pakèt ayisyen ki dim yo bezwen achte kouran men yo pa gen posibilite pi achtel silvouplè silvouplè eskem ka ede nou bon se fason sa ke map ka ede nou em twouve ke sa absurb anpil ke yon pakèt moun yo vann pou yo 500 yo vann pou yo 800 dola tandiske yo konnen kominote ayisyèn nan pa gen ase kòb pou sa en bon mwen menm mwen deside ede nou em kwè se devwam kòm ayisyen poum fè sa pou nou tchao.